Bonswa tout moun, revolisyon pèp la kòmanse, revolisyon an tout kote, anben se sa ke lidè pèp la li menm li anonse. Ou menm man kap tande vwa pèp Ayiti, rale ti chèz ba w chita, lapolis kanpe an ki an kankan, lapolis kanpe nan moman nap pale la, e se gwo koze wi papa, antouka pran ti chèz ba nou chita nou pral tande enfòmasyon Nou pral tande bon jan nouvèl anben sou vwa pèp Ayiti paske nou la anben pou nou pote tout bon jan eleman de enfòmasyon kap domine bil aktyalitè la prete m atansyon moute volim reseptò la mande vwazinaj vin tande bon jan eleman de enfòmasyon paske nou toujou la anben pou nou pote tout sa kap fè aktyalite nan kat kwen de moun antye e sitiyasyon on ti jan konplike Guy Philippe reponn nan komisè Jean Ernest Muscadin si se mwen kap di ou pap kwè men nou gen sou yo la nou pral vin fè w tande talè konsa pwan ti chèz ba w chita moute volim reseptò la mande vwazinaj vin tande sa kap pase ayiti kòm aletranje e mouvman revolisyon an pa pou moman n ap pale la e sitiyasyon an pral makawon k nan peyi dayiti antouka se gwo koze wi papa antouka ou menm kap tande videyo sila partout et arrière et tout fan inconditionnel vwa pèp Haïti mezanmi pwan video sila lagel tout kote et son kesyon la jenès et tout manm popilasyon an la diaspora ebyen gonfle pwèt nou mesye anben pou nou wè koman ke nou kapab chanbale sistèm nan jan Guy Philippe mande la antouka bagay la anpil et nan pòtoprens e nèg yo e vwèman panike wi e nèg yo vwèman panike. e paske Guy Philippe te fon silans absoli e malgre Guy Philippe fè apèl avèk Guy e ansanm avèk komisè Muscadin, komisè Muscadin di non li pa pwal fè e pwan pouvwa avèk kout zam men pito e sanble se nan eleksyon e komisè Jean Ernest vle ale e jan bagay la ye la se nan eleksyon eske nèg sa yo ki nan anndan pouvwa la yap bay e Muscadin pase antouka bagay yo anpil pwan ti chèz baw chita moun te foli brese ptola. Nou gen son la nou pral fè w tande kòmandan Guy Philippe kap pale kap bay komisè Jean Ernest Muscadin repons antouka bagay yo anpil ann al tande pou plis eleman denfòmasyon pou plis detay avèk ebyen kòmandan Guy Philippe ki pral sou lin nan la ann al tande pou plis eleman denfòmasyon pou plis detay ann pati ansanm tout fan vwa pèp Ayiti yo.
Bon se yon chwa m pa konnen sa vre m pap jije l men kanmenm m panse ke se yon move chwa. Bon depi lè Bini te soti bagay yo akizel kel tiye el asasine 27 moun e janl pat dwe fèl ou konnen son epe damokles yo met sou tèt li e se pou sa menm yo te fèl sa jis poul pa vin nan pran pòz nasyonalis li tou vin kanpe nan menm mouvman ke nap fè yo. kont oligachi a, kont enjerans etranjè, kont koripsyon, kont ensekirite. Donk, m si ke se reprezantan sistèm nan yo ki fè l pè. Ki fè l pè. Tankou yo toujou eseye fè moun pè. Se trè ra Ayisyen ki pa pè. Lè blan ap bay presyon, lè yo di nèg la, y ap met manda entènasyonal dèyè l, y ap akize l pou jenosid, y ap fè l al nan tribinal entènasyonal, li panike siyoman. Siyoman l panike men, m panse ke se domaj. Epi se yon bagay pou nou mande yon chèf Pou l batay kont gang nan zòn nan, zòn kote l ye an, pwovens, bagay sa yo, se yon lòt bagay pou mande l pou l kanpe anfas tout yon sistèm. Yon sistèm ki gen lapolis, ki gen lame, ki gen gang yo, ki gen gouvènman, ki gen entènasyonal la, ki gen oligak yo, ki gen klas politik kowonpi a. ki gen medya tradisyonèl yo k ap travay pou yo, tout fòs sistèm nan ki gen ong yo, lè w mande l kanpe kont sa, li kab pa kab tou, li kab pa anvi fè kwazad sa. Donk, e sa k fè m pa jije l. Paske se pa yon desizyon ki fasil. Men youn nan zanmi de konfyans ki livre Prezidan Nicolas Maduro. Gade sa. Mesye sa ke nap gade la, misye plis ke yon frè pou Nicolas Maduro. Pou n al pi lwen, misye se yon chavista. Misye se te yon zanmi Chavez. Misye se yon militè, yon gran solda. E nan peyi Venezuela, nan lame an sitou, yo rekonèt misye kòm yon tirè, alò, kòm te ka di sa, yon fran tirè, an nou repete l konsa. E yon solda pwofesyonèl. E yon solda de karyè. Son nèg ki renmen lame ya. Son nèg ki goumen pou rejim nan. Son nèg ki fon pil efò pou rejim nan pandan de dizèn dane. Ebe frèm avèk sèm. Se misye wi. Se li wi sa nap gade la sou ekran an youn nan nèg ki kowonp pa la CIA selon laktyèl gouvèneman venezuelyen kap dirije pa madam Delcy. Enben se misye sa a ki enplike jiskokou lan pran lajan pou livre prezidan Nicolas Madolo. Ki wòl misye? Se misye vin ki vin jere gad donè nan palè nasyonal Miraflores nan Venezuela a Caracas. Nouvèl sa choke anpil peyi an Afrik. Sitou peyi de la ES yo, peyi di Sahel, Burkina Faso, Mali e Niger. Mesye sa Nicolas Maduro toujou vwayaje ansanm avèl. Telman l renmen misye. M pral montre nou lot foto avan ke nou rantre nan fon sijè a. Se grav wi. Bagay la tris menn. Pou gade sa. Yo pwòch ou, sa ke m ap di ou, granmoun nan peyi m pa janm fè erè nan pwovèb yo, yo di w si andedan pa bay, deyò pa ka pran. Talè wi, hum! Si andedan pa bay. Deyò pa ka pran. Enben frè m avèk sè m kite m di nou, nou pral gade misye avèk prezidan Nicolas Maduro. Enben se jeneral sa a. ki vreman pami lè eleman prensipal ki livre prezidan men ni se pa nenpòt moun se yon òm de konfyans Se pa yon kiben son venezyelyen se pa yon iran se yon venezyelyen se pa yon ris se yon venezyelyen se pa yon kolonbyen venezyelyen se yon venezyelyen tou kou se yon moun ke madoulo konnen trè trè byen depi trè trè jèn Se yon moun ke El Comandante Chavez te fè anpil konfyans. E se misye ki livre, ki youn nan pami moun ki livre Nicolas Maduro. Nou kapab di eleman prensipal la. Kisa w konnen misye fè? Depi yè swa m ap gade bagay lan. Li prèske fè dlo koule nan zye m onètman pou plizyè rezon. Ou konn pou kisa? Youn nan rezon yo, se pou plizyè foto Nicolas Maduro m gade. Paske pa bliye, nou se dè zètwimen. M pa konn si nou konprann. Nou ka ale nan tout konsiderasyon Prezidan Maduro, E kòmsi m ta di yo, kote li, alò, si Etazini te de bòn fwa, yo te vle negosye, èske Maduro te sou negosye pou tout bon? E èske pa t gen yon, kòmsi posibilite pou sa pa t rive la? Paske lè w ap gade imaj, yon prezidan de la repiblik, yon peyi ki si rich ki se Venezyela, pou kade prezidan l, ap mache devan kèk ajan FBI, avèk yon ti bidon dlo nan men l, chèf deta nimewo 1 yon nasyon, eleksyon fèt yo konteste l, plizyè peyi di non yo pa si de rezilta eleksyon an, 2 peyi alye mande l pou ke li fasilite yon dekont avèk 2 obsèvatè entènasyonal. Li ouvri de bra l, li di, Se avèk plezi. Obsèvatè yo vini, yo obsève dekont lan, yo verifye èske pwosè sa te genyen sa nou kapab rele fwod ladan l. Mesyedam, tout jan yo fè dekont lan, Nicolas Maduro stil gen eleksyon an. Sa vle di ke si petèt te genyen Pwoblèm nan sak te fèt avan, yo pat yo pat refè verifikasyon yo, yon nèg te gentan di bagay, men se eleksyon ki sot fèt pou jiyè 2024 yo, frè m avèk sè m, map di nou sa trè byen, te gen plizyè obsèvatè entènasyonal ki te vin reveri rekonte bilten yo, ou kapab di klèman Nicolas Maduro te genyen eleksyon an, selon obsèvatè entènasyonal yo, men pa bliye Etazini li menm. Se pa de kont ki enterese l. Li klè sou sa, e mwen menm mwen konprann yo. Yo pale de yon chanjman de rejim. Yo te pale de dwòg. Yo te di yon prezidan k ap dirije yon katèl dwòg pa ka ap dirije yon peyi. Enben, sa ki vin etone lemond, dosye sa a, Ki fè ke yo mete yon kosyon de 50 milyon de dola ameriken sou tèt mesye an, ki fè ke yo pat rekonèt li menm kòm prezidan an. Lè ke yo fin pote boure yo arete l nan peyi l, yo rive nan peyi yo ansanm avè l. Premye aparisyon l devan tribinal, li plede non koupab. Mwens ke 24 èdtan apre, Ministè de la Jistis nan peyi an deside pou ke premye sa l retire, li retire chaj ke l te retni ki te fè l mete 50 milyon dola meriken sou tèt Moun sa ke l pat rekonèt kòm prezidan an. La nou nou vin sanse wè klè e e se la ankò yn fwa m vin di nou yè nan dènye sòti Enfo Bertho pou jounen 7 janvye 2026 lan e ke m di nou jan ke m wè Etazini prale avèk dosye Madoulo a pou mwen menm daprè analiz mwen m wè ke Madoulo kapab libere. M di si ke chaj ke yo te kenbe kont li an, ki te fè yo mete 50 milyon dola meriken sou tèt li a, li poko menm gen 8 jou depi yo arete l, gouvènman ameriken gentan pa kenbe chaj sa a, m di woy! Enben Etazini gentan jwenn kawòt li. Pou mwen menm Madoulo ka sou wout libere. Si l petèt pa libere, gouvènman ameriken ka ofri yon dil kèlke pa pou l di non, n ap kite misye nan prizon. Men, misye ap libere tèl dat, tèl dat. Paske m pa ka fè l pou le moman. Pou mwen menm, se ta yon bagay konsa. Paske, sa ki, ki fè w mete chaj sou li? Epi w mete premye foto FBI a kote l. Ou wè, la DEA bò kote l. L ap de, l ap de, l ap deplwaye nan espas. NYPD jere dosye DEA, sa vle di se dosye dwòg, dosye polis ki spesyalize nan domèn nan dosye dwòg. Si ke sa vin pa kenbe, menm espas kote Madoulo t ap di moun yo good night and happy new year lan, espas sa li p ap fèt pou li ankò. Espas sa li pa dwe pase ladan l ankò. Menm espas sa kote yo tap rantre ansanm avèl, kote li tap swete moun yo bòn ane e bòn nwi an, espas sa nou pa dwe pase la avèl ankò. E a pati de sa tou, m panse ke nan nouvèl aparisyon ke Maduro pral genyen pa devan tribinal nan New York, m plis ke sur nou pap wè polisye DEA yo ansanm avèl ankò. M pa kwè sa. M pa kwè nap wè polisye ki avèk jilè DEA ankò Selon mwen menm, paske si chaj dwòg lan pa kenbe, mentnan, la DEA pa gen plas li. E sa ke n ap swiv, m pa ka tann pou ke mwad, mwad mas lan rive, pou m wè lòt aparisyon, kòman l pral fèt, kiyès polisye l ap gen bò kote l, èske l ap gen la DEA bò kote l? E se sa yo la grand kestyon. Men, Kite m di nou bagay, alò m salye nou, m kontan m ansanm avè nou wi, ke Bondye pwoteje nou, ke Bondye kontinye kouvri nou, ke Bondye gade lavi nou, ou konprann mwen, ke Bondye kontinye fè wout ansanm avè nou, pwoteje, beni tout sa ke n ap antreprann nan lavi nou, chak jou nan lavi nou pou ane 2026 la, gras Bondye kouvri nou, mwen kontan m ansanm avè nou, se zanmi nou Bertho. Vwala. Nou te kòmanse konsa, n ap tounen nan sijè inisyal lan. Paske gen yon anons ki fèt la a, ki trè o serye, ki fè ke deja, ansyen senatè Florid lan, ki se aktyèl, minis dè zafè etranjè ameriken ke Etazini rele l sekretè deta ameriken ki se mesye Marco Rubio. Marco Rubio voye yon mizangad. Yo mete Venezuela an defi. pou l ta oze pran 2 sòlda Ezbola oubyen Iranyen pou deplwaye sou sòl Venezyela. Pa gen jwèt la. Enben w konn sa k pase? Yo pa pale de sòlda Chinwa. yo pa pale de solda rus eben kitem diw la bòn nouvèl pou rejim madam delcy an pou administrasyon madam delcy an selon selon administrasyon an yo anonsel petèt son bòn nouvèl pou yo eben se

ki pral asire sekirite de wo fonksyonè deta nan peyi Venezuela, don nimewo 1 an ki se madam Delcy ke nap gade sou ekran an. Sa vle di kisa? Sak pase a yo wèl yo konprann ni yo wè la seyi a kòronp kiben li kòronp de sòlda nan wo eta majò lame an ki se venezyelyen. Enben definitivman, Venezuela chanje fizil zepòl, e la Russie wè sèl mwayen pou l pa gen kritik lan, se aksepte avèk demand madam Delcy an. Paske yo plis ke sur, si se te sòlda la Russie, de militè Russe, de gad rapwoche Ris ki t ap sekirize Nicolas Maduro, bagay la te ka pa fasil konsa. Te ka petèt gen yon angajman de konba, men li pa t ap fasil konsa. Sa se yon nouvèl toujou. An nou retounen toujou. Nicolas Maduro, enben men jeneral, Ki livre prezidan an? Anpil moun pral di, men Tome, on kout bal pa pete. Enben kite m di w, on kout bal pa t ap ka pete. Towo sa a, se li ki jeneral de konfyans Nicolas Maduro. Perimèt eksteryè, espas kote Maduro t ap dòmi an, se misye ki kontwole tout sistèm de defans oubyen batri de defans anti aeryen yo. Ebyen w konn sak pase? Se misye ki dezaktive tout aparèy sistèm oubyen sistèm anti aeryen yo oubyen sistèm de defans yo. Sinon depi lè depi lè ke 2 elikoptè lame. amerikèn te penetre espas aeryen Venezuela nan pwent lanmè Caracas, sistèm nan t ap gentan an alèt e yo t ap deklanche. M pa konn si n konprann non. Se la map diw, ou ka di sa w vle, efikasite la CIA se toujou avèk de ti grangou, ti visye, ti vòlò. Se konsa li ye, se yon bagay ki nòmal wi. Yo diw la Russie gen sèvis entèlijans ki efikas tèl bagay. Se lajan yo met deyò, se gwo kòb. Avèk kòb lan, y ap jwenn de trèt, visye, ki pa ka kenbe, ki prè pou trayi patri yo, vann souvèènte yo, okay, trayi pèp yo, e ki pa pè pou san nan pèp yo koule pou yo menm, pou y al mennen yon vi miyò. E ke yo p ap janm gen respè tou nan peyi kote y al refijye yo a. oubyen peyi ki te ba yo lajan an, yo pap janm gen respè devan l e y ap pè w pou lavi tou. W ap rete kòm moun ki dwe pwoteje e se nòmal pou yo pwoteje pou yo pwoteje w paske ou s on trèt ou trayi nasyon w paske nan atak la mesye dam sa ki pi di an minis enteryè Venezyela a ki se mesye Cabedjo Misye bay bilan kantite kadav yè. Se 100 moun wi ki asasine nan sèl atak la. M pa konn si w konprann sa sa vle di. 100 moun! Sa vle di gen 100 fanmi k ap kriye. Petèt ke si chak moun sa yo te gon madanm, si yo te gen pitit, gen 100 manman ki pèdi mari. oubyen tou si te gen fanm ladan l, ni gason tou, sa vle di gen 100 fwaye ki pèdi yon manb. Gen 100 fwaye timoun ki pral leve san papa oubyen san manman. Se yon kou di. Se yon kou di. Men objektif. Administrasyon Prezidan Trump la, se te egzakteman pran Madoulo. Pran Madoulo. E se si vivan. Paske si yo te swete pran l mò, operasyon pa ta petèt nan dimansyon sa. Yo tap konn kay kote l ye an, mwen kwè se kay la ki tap resevwa premye bonbadman an. Sa vle di ke teknikman, yon operasyon pwofesyonèl avèk de sòlda trè trè oubyen ekstrèmeman pwofesyonèl, yo antrene pou operasyon an, yo jwenn enfòmasyon de sous si oubyen sous fyab, de moun ki konn espas kote Maduro dòmi an, de moun ki konnen Bonkè a nan ki chanb ke liye? E moun yo konnen Madoulo pa domi nan bonkè a jou an? Alo gon ti bonkè, on sal sekirize nan bilding kote Madoulo te ye an? Depi li t antre ladanl Delta Fòs pa tap ka pranl? Byen ke se pa gwo bonkè natirèl, gwo bonkè lame e laprezidans Venezuela non, men yo gen plizyè bonkè pou prezidan domi. Guys pa bliye son peyi ki gen gwo presyon sou li, prezidan gen anpil kotel dòmi. Ebyen chèf sekirite, sekirite rapwoche prezidan an enfòme ok gwoup moun kap vin fè entèvansyon an e ke misye pa dòmi nan bonkè a, men ki kote bonkè a ye, lè operasyon ap fèt, men kijan pou nou aji pou ke l pa gentan ateri nan bonkè a. E efektivman enfòmasyon an byen bay la CIA byen founi enfòmasyon an bay ajan Delta Force yo epi deplwayman fèt, ajan pwofesyonèl lame amerikèn yo, yo egzekite plan ke yo te genyen pou elimine sistèm de defans ki nan peremèt eksteryè ke Maduro ye an, Yo fè egzakteman atan. E pi, elikoptè yo, yo sekirize gwo elikoptè ki pote de sòlda ki pral fè penetrasyon an. Se pa ekstraòdinè. Mwen menm, pa bliye, m ap pale de bagay ke m renmen. M ap pale de lame. Ou menm ou pral petèt di, a, se lame amerikèn, yo fon entèvansyon, m ap di w sa trè byen, lame, yo resevwa lòd, yo egzekite lòd, e sitou, sitou, nan yon peyi grand pwisans, ki se Lèzetazunidamerik, li pa janm lòt fason, nan yon peyi grand pwisans, tankou la chin li pa janm lòt fason nan yon peyi grand pwisans tankou la risi li pa janm lòt fason yo bay yo ba yo lòd yo egzekite lòd sòlda yo fè travay yo e peyi yo bat bravo pou yo dirijan peyi yo ap rekonpanse chak grenn sòlda sa yo se pa nenpòt bagay e sa ap rete nan kòman m te ka di sa sòlda yo ap gen sa. Nan pakou yo kòm militè, y ap gen sa a kòm egzekisyon. Paske gen de sòlda ki pase nan Delta Force ki pa petèt egzekite gwo misyon. Men gwoup sa yo ki t ale a, yo fon misyon. E gras Bondye pou yo, pa gen youn ki rete. Malerezman tou, gwoup ki pa t atake a, malerezman, gwoup sa ki te vini an tiye 100 moun. E san moun ki te nan sekirite prezidan an. Mwen menm m ap di nou sa trè byen, premye responsab. Krim nan, selon tout sa k ap pale nan peyi Venezyela, se madam Machado. E se pa san rezon ki koz nou wè administrasyon Prezidan Trump lan deja pran distans li avèk dam nan. Paske l di dam nan pa gen renmen Venezyela. Li di dam nan pa genyen respè nan men pèp Venezuelyen an. Dam nan jije o wi se paske yo ba li pri Nobel pou la pè e ke kelke pa li estime petèt ta va gen yon jalouzi e ben li menm pou rezon sa li estime ke li nòmal pou li ta remèt Prezidan Trump pri Nobel pou la pè an Paske pwobableman se petèt yon jalouzi, e petèt sa ki koz Prezidan Trump pa vle ba l laprezidans peyi Venezuela. Men koute, Prezidan Trump pa. Pou mwen menm misye byen, misye byen reflechi. Li imilye w kòm yon vye kadav politik. Li imilye w kòm yon ve trèt. E li imilye w tou paske li menm li gentan wè gon erè k pase la, li pa pral kontinye sou menm vwa a. Gon erè k pase, bagay la pa fin pase twò klè, men pa pral rantre yon moun ki pral koz yon jenosid nan peyi Venezuela pou l al mete l la, kounya kòman l pral enstale w an, kounya l pral vin avèk dèl Delta Force pou enstale w lòt bò an, epi l pral deplwaye 20 30 mil sòlda ameriken sou sòl Venezuelyen, epi sòlda ameriken pral mouri tankou grenn lapui, pral tonbe tankou grenn lapui, e m ap di sa trè byen. Depi se pye sol. Depi ke. Depi se. Depi se naturelman sou sol Venezuela. Ke solda ameriken. Mete pye ate. Mwen garanti w mesye dam. Se pi gwo ere. Fatal. Ke justeman. Administrasyon prezidan Trump nan ap fe. E tout eksper. An matyè de ger. Tout ekspè militè nan kesyon bagay militè, yo tout di w li. Ke l te pwo la, ke l te pwo Lèzetazini Damerik, ke l te pwo Le Venezyela, gen de Fransè, gen de jeneral Fransè ki tout di w li. Jeneral lame Amerikèn nan pa t ap janm kite prezidan Trump fè yo fè erè sa a. Si yap anvayi Venezuela yo konnen yo anvayil nèt, yo fon sèl bagay kòmsi 100 mil sòlda, 200 mil sòlda, 300 mil sòlda, 400 mil sòlda, yo konnen yo pral fon jenosid. Men yo konnen natirèlman sa pap soti konsa konsa. Byen si ke wi yap tiye plis moun, paske pa bliye gen 6.2 milyon milis sa vle di ke sivil ki ame, moun sa yo yo pral mouri an majorite, men pa bliye dè 2 kote ap gen kadav. Vwala e medam mesye ou sou vwa pèp Ayiti, fò pèp Ayisyen nan le mond antye nou rive lakay ou e tou feu tou flam batay Guy Philippe la ap kontinye nan peyi Dayiti, nan Pòtoprens kou e nan pwovens ebyen nou menm nou bel e byen prezan pou ke ebyen nou pale avèk ou finalman. E kisa bagay la ye, koman batay sila pral fèt paske ebyen eh nou gen enfòmasyon ke Gonayiv la gentan gen gwo tansyon, nan moman ke nou menm nap pale avèk ou la gen wout ki bloke, yon pakèt bagay ki kòmanse fèt paske popilasyon an sèmante e 7 fwa 77 fwa fòk yo libere peyi a e de phtk de e nou kapab di e CPT sa ki la. Pa bliye ke e CPT a se phtk atravèk lavalas yo menm ki fòme CPT sa ki ebyen jodi a la ki ap souse popilasyon ayisyèn nan ki anpeche nou viv nan peyi a donk jodi a la medam mesye e nou la pa bliye like pataje abòne kòmante e nou sou vòpè bayiti nou pral e byen byen antandi medam mesye eksplike ou kisa ki genyen nan istwa si la vwala medam mesye e nou antre lakay ou avèk anpil kontantman kote ke E genyen kòmandan Guy Philippe, excuse moi, Guy Philippe an li menm ki soti nan silans li e nan weekend pase a la, misye pale e konsènan revolisyon popilè li gen pou l fè nan peyi Dayiti a ke anpil moun e yo menm gen anpil dout sou revolisyon sila kòm kwa e revolisyon li pap abouti avèk anyen paske yo wè Guy Philippe medam mesye e byen misye poko fè pye sòl e byen pou l kapab fè revolisyon paske misye ap pale sa fè lontan. Men moun yo poko janm wè anyen ki gen rapò avèk tout sa misye konn ap di yo ki fèt ebyen anpil moun ta panse ke se manti oubyen se lachte men nap di yo sa e jou fèy la tonbe nan dlo a se pa jou al pouri donk Guy Philippe medam mesye misye gen kou a anba men lan ki se revolisyon pou kraze CPT sa pou kraze sistèm peze souse sa ebyen ki ap fini avèk majorite pèp ayisyen an. kote ke popilasyon pa ka manje, yo pa ka bwè, timoun yo pa ka al lekòl, yo an grand difikilte medam mesye, ebyen bagay la konplike nan peyi dayiti, nap mande e avèk a tout moun yo menm a tout jenès ayisyèn nan, tout lòt moun tou e ki e nan sosyete e sila ki tou ayiti ki tou te nan pwovens kou e pòtoprens oubyen ou te e aletranje ebyen pote boure avèk gifilip e nan kad revolisyon sa paske revolisyon an lap bon e pou tout moun yo menm. ki e santi e lavi yo menase nan peyi a, ki santi yo pa ap viv byen, ki santi bagay la twò di pou yo, ebyen e Guy Philippe, medam mesye, ebyen mete avèk ebyen towo sa pou ke nou libere peyi a yon fwa pou tout, e pou ke nou kapab soti anba men oligak yo, anba men blan. Paske se blan an ki ap fè la vwa o chapit nan moman ke n ap pale la a. Pa bliye medam mesye, e genyen Jean Ernest Muscadin ki te nan kous la avèk Guy Philippe kote ke mesye yo te fè yon duo nòmal pou te kraze sistèm nan, ebyen nou fini pa wè ke e pou le moman la a ebyen Muscadin misye pran pozisyon pa li e li kite Guy Philippe pou kò l nan wout la. Nou pa konnen ki sa k pase, eske se ameriken ki fè presyon sou. e komisè gouvènman an, èske se leta ayisyen tou kòm misye se phtk ki te mete l, èske se Sweet Micky e ki fè konplo a pou retire misye nan konkou a, nou pa konnen, men pou lenstan ebyen e nou kapab di ebyen towo sa rele Jean Ernest Muscadin an medam mesye misye li bay ebyen e revolisyon an vaga pou le moman misye se afè pa l l ap regle E nan peyi dayiti he bagay la konplike ebyen pou pèp la paske pi fò moun ebyen nou te konte sou yo yo ebyen yo ba nou yo anvi ba nou do ebyen se sèlman Guy Philippe ki rete e li menm kontinye ap ede pèp la siveye anwo veye anba paske mesye yo la ap tann e 7 fevriye 2026 la pou yo kapab kontinye rete sou pouvwa a mesye yo pa vle ale yo pa anvi ale e men Guy Philippe di pa gen bagay konsa se ra se ta Ebyen mesye yo ap oblije rache manyòk yo nan tè a bay tèritwa paske yo pa kapab ebyen rekòlte tèritwa a. Donk e se sa bagay la ye. Medam mesye e jan ke nou e konnen l deja ebyen moun nan zòn Gonayiv yo menm e deja bloke plizyè aks prensipal an pa bliye ke ebyen 7 fevriye a pa rete yon mwa pou ke li ateri sou nou la ebyen moun nan vil Gonayiv deja. e bloke plizyè aks nan zòn Gonayiv ebyen pou fè fas kare avèk gwo batay ki gen pou vini nan jou k ap avanse yo la paske e CPT a mesye yo ap bay anpil lajan atè a la pou anpeche manifestasyon pou anpeche wout bloke pou anpeche yon pakèt bagay fèt ebyen pou yo pa tonbe gouvènman ap envesti lajan ap bay lajan ebyen moun Gonayiv avèk plizyè moun nan lòt zòn yo tou ki gen tan konprann bagay la e ki konn bagay la tou. Ebyen yap degaje yo la pou wè si ya fè pye sòl, ebyen pou yo fè echèk avèk plan makab sa, plan machiavelik sa ki se ya fè bay lajan sa, ebyen e pou anpeche moun pran lari ya. Donk nou ap konstate vrèman malgre lajan nan lari ya, men yè la, ebyen zokiki e Jean Nel Senatus, ebyen misye li fè pye sòl nan zòn Petion ville, ebyen misye pat kapab rive trè lwen, nou te wè sa, misye pat ka rive trè lwen. Ee, avèk mouvman sila, ebyen lapolis te kraze mouvman an. Donk, jan nou di l la, e nou renmen jan batay la ap fèt la paske Guy Philippe kote l ye, nan zòn Pestèl ap l ap ka, li p ap ka fè tout zòn. Ou menm ki Pòtoprens, ebyen degaje w mete pye w atè, tankou jan Nelson Athus Zokiki, misye mete pye l atè yè. Donk, nou swete ke tout militan de baz yo, ebyen yo fè menm jan avèk jan Nelson Athus la, yo kòmanse mete pye yo atè, ebyen pou kore mouvman Guy Philippe la, pou fè batay la. kòmanse batay la, epi finalman, nou kapab di, Guy Philippe, mèdam mèsyè, misye ap rantre Pòtoprens epi vini mete o la paske se Guy Philippe ki chèf batay la, ki mèt batay la, batay sila, mèdam mèsyè, pa ka pèdi, batay sila pa ka fèt pou gran mesi, Guy Philippe kapitèn batay, Guy Philippe kapitèn lame ya nan tèt batay la, ebyen, popilasyon an. pral libere, pral delivre anba men sansi sa yo kap peze souse moun chak jou e nan peyi a la zanmi entènot. E nou kapab di ke mèdam mèsye genyen e prezidan Donald Trump e pandan nap pale la ebyen misye ki sezi e yon bato. Pou la Risi e se yon bato petwolye e vreman anpil moun e byen atan e ke ta pral genyen reprezay, ta pral genyen replik, bon nou pa konnen eske se kol poko fèt ou byen eske avyen nan se pap genyen, nou pa ka bay trop enfwansyon sou sa, men sof ke nou konnen nou menmen selon e ideyoloji pa nou e de gwo peyi sa yo pa pral goumen antre yo paske yo genyen trop gran enterè, donk youn pap kraze lot vreman. Donk y ap toujou fè ti peyi yo youn kraze, y ap tou kraze ti peyi yo pou fè de tèt pa yo. Men yo p ap kraze, youn p ap kraze lòt paske ebyen se yo menm ki pou dirije mond lan, yo antann yo sou sa. Donk epi gen ankenn moun atann ke ameriken pral batay avèk larisi, yo pral fè atak e bagay kòm se a misik e misil balistik, bonm atomik bay sou nou. Li pa fasil paske mesye yo, yo antann yo pou ke yo menm. Yo dirije mond lan, yo pa batay antre yo pou youn pa kraze lòt an men sof ke yap fè tout bagay o pwofi de enterè pa yo medam mesye donk yo trè entelijan donk yap tou fè ti peyi kraze ti peyi yap tou kraze ti peyi yap tou kraze lòt an e peyi men yo pa batay antre yo paske gen la chin gen la risi gen etazini gen la frans le kanada yo pap goumen antre yo men yo plis an pito ka fè lòt ti peyi batay ou di mwens tou kraze lòt ti peyi men yo pap goumen antre yo nan rejyon an nou klè sou sa Paske, e, jan ke nou di l la, yo gen gwo enterè nan mond lan, e ben, si nèg sa yo ta chwazi batay antre yo, konnen mond lan gen dwa fini, paske, e, se yo k mond lan, nou ka di l konsa. Donk, e, vwala, mèdam mèsye, e, kòmandan Guy Philippe, jan ke nou di l la, misye se revolisyonè pèp ayisyen an l ye, donk, e, se sou misye nou menm nou konte, paske, koz jan peyi sa a ye la, jan bagay la prale la, nou pa kapab pa konte sou Guy Philippe, paske Guy Philippe, e ben, se dènye ranpa lan li ye fas avèk sa k gen la. Vwala medam mesye pa bliye sou fave payiti like pataje abòne avèk chanèl sila ebyen e kòmante e tout.